kontan avèk ou pou nou vini euh, nan moman istorik nou. Pa bliye, n ap etidye 58 pi bèl istwa nan Ansyen Testaman. Euh, jodi a, n ap wè ansanm ki se 38 yèm istwa nou. Tranzitèm istwa nou pale sou Samyèl Wen Sayil. Tit istwa nou se Samyèl Wen Sayil. E pa bliye a chak fwa nou vini e palew de istwa yo nou jwenn istwa sa pa bliye se nan liv 1 Samyèl men a chak fwa nou vini avèk istwa yo nou diw ki otè liv sa yo e tèm e dat yo nou genyen jenèz egzod levitik nonb deteonom E liv sa yo ekri pa Moyiz, ki se otè yo. Premye tèm nan ki se kòmansman, dezyèm nan ki se delivrans, twazyèm nan ki se sentete, katriyèm nan ki se perenasyon nan dezè a, senkyèm nan ki se dezyèm liv lalwa yo. Liv sa yo te ekri nan dat de lane 1450 a 1410 avan Jezi Kris. Lè sa nou te gen yon ane dekwasan. E nou genyen Jozye ki otè a se Jozye e tèm nan se sou wout pou pran Kanaran. Li te ekri vè lane katòzyèm syèk avan Jezi Kris. E nou gen Jij ki se otè enkoni ki tèm nan ki se fayi delivrans li te ekri dan 9e syèk avan Jezikri. Nouvo gen rit ki gen otè a enkoni, tèm nan ki se rachte pa pwòp paran li. E liv sa te ekri nan 9e syèk. E nou genyen 1 Samyèl, se nan liv sa nou ye, otè enkoni, e tèm nan ki se Samyèl, Sayil, David e li te ekri nan ane dizyèm syèk avan Jezikris. E menm jan nou te pale w la, e se sa, e vèsè nou jodi a, e se nan Som 71 de vèsè 16. E Som 71 vèsè 16 di. Map vin rakonte pwisans Senyè a, pwisans Letènèl, map fè sonje jistis ou, jistis ou sèlman. Amen, pawòl di Senyè. Ebyen nou twouve e istwa nou jodi a se nan 1 Samyèl chapitre 9 e 10. Premye wa Izrayèl la. Anvan nou pale de premye wa Izrayèl, nou konnen nan istwa 37 setyèm istwa a, e Izrayèl t ap mande yon wa. E yo bezwen yon wa pou kapab menm jan devni grand pwisans menm jan avèk tout lòt peyi yo. Piske lè yo te nan Ejip, Ejip te gen wa, Ebyen yo vini yo bezwen yon wa malgre yo anba pinisyon Filisten yo. Ebyen, se konsa Sayil, Bondye ta pral pale ansanm avèk Samyèl ki se yon pou l te vin ouen yon wa ki se Sayil. li te konsakre l pou pèp Izrayèl la. Ebyen nou pral wè istwa sa ansanm avèk mwen. Euh, n ap wè ke Sayil nan ki fanmi ke l soti. Pa bliye, euh, papa Sayil te rele Kich. E Sayil se te yon bèl jenn gason wo ki te parèt responsab nan tribi Benjamen an. Li te viv nan epòk Izrayèl yo t ap mande yon wa. Papa li te rele Kich. E papa l te rich anpil e li te puisan nan epòk la. Yon jou, e yo t ap chèche kèk zannimo ki te pèdi. E se konsa papa Sayil di Sayil. Pran sèvitè mwen an pou n al chèche bourik yo. Ebyen, se konsa, nan mache yo mache yo rive lwen, ebyen, lè Sayil wè ke li pa kapab jwenn bourik la, yo te oblije di, Ann tounen. Ebyen, Sayil te, e, e, sèvitè a te di, E, gen yon prèt ki tou pre a. Annou tounen lakay Ann al lakay li, konsa li va di nou kèk bagay paske yo di li pa konn bay manti. Enben, nan vil ki te toupre a, te gen yon pwofèt yo te rele Samyèl. Pawòl li yo te toujou reyalize. Enben, se konsa, e li ka di nou ki kote bourik yo te ye, se sa sèvitè a menm te di Sayid. Pandan yo t ap monte yon ti pant pou ale nan vil la, kèk jèn fi te di yo pwofèt la te rive nan vil la menm jou sa a. Nan pòtay vil la, yo te rankontre pwofèt la te rive nan Menm jou sa a, e yo te rankontre pwofèt Samyèl. Men, yo pa t konn si se li, e yo pa t konn kiyès tou. Men, Sayil te mande li, Èske nou kapab di mwen ki kote kay pwofèt la ye? E Samyèl te reponn, Se mwen menm ki pwofèt la. Vini ak mwen, paske aswè a N ap prezante yon ofrann epi n a fè yon fèt kòm yon sakrifis pou Senyè a. Pa enkyete ou pou bourik ki te pèdi yo. Zannimo yo la, paske yo jwenn yo deja. Jou swa sa a, nan fèt la, yo te onore Sayil kòm yon envite spesyal. Nan demen maten, Samyèl te pran yon ti poban luil epi li te vide li sou tèt Sayil. Li di li, Senyè a chwazi ou kòm wa pou w gouvène Izrayèl. Ale, epi fè tout sa Bondye te di w fè. Pandan Sayil te vire pou l ale, Bondye te ba li yon nouvo kè. Lespri Senyè a te beni Sayil ak yon vrè dezi pou li viv san egoyis, pou ede lòt moun epi sèvi Bondye fidèlman. Kèk tan apre, Sayil, Samyèl, te rasanble tout pèp Izrayèl la se yon reyinyon piblik pou kouwone Sayil kòm premye wa Izrayèl. Konsa, Bondye te reyalize plan li pou lavi Sayil. Li te pran li pandan li t ap chèche bourik papa li yo. ki te pèdi e te fè l devni yon wa pou gouvène pèp Izrayèl la. Ebyen, se konsa ke Bondye li menm te chwazi Sayil. E, se nan chèche zannimo pou papa l, e, Bondye te rele Sayil. Ebyen, Sayil ta pral yon gran pèp, yon gran, e, chèf pou pèp Izrayèl la. Pa bliye, lòske Samyèl pral lwen Sayil, e kote yo te rele tout tribi Benjamen an, paske Sayil soti nan tribi Benjamen an, tribi Benjamen an li menm, se te antèt tribi sa a, se te. Manman yo te rele Rachèl e papa yo te rele Izarak, e, Iza, Izrayèl. Izrayèl ki te genyen non Jakòb. Enben, se la ke fanmi sa a li menm ta pral sòti. Pa bliye nou konnen Izrayè, e, e, Jakòb te fè pitit avèk kat fi, de sèvant yo, e madanm li ki se Rachèl epi Leya. Enben, an total, li te gen douz pitit. Nan fanmi sa a, Rachèl ki te fè pi de pitit, yonn te rele Jozèf, lòt la te rele Benjamen. Nou konnen istwa Jozèf nan istwa pase yo, ki se kenzyèm istwa nou, lèske nou t ap pale de Jozèf, lòske frè l yo te vann li Avèk moun Madyan, Madyan te vann li avèk dotre pèp. Ebyen, se konsa ke Bondye pral chwazi Sayil pou vin wa nan peyi Izrayèl, ki se premye wa Izrayèl pral konnen ki rele Sayil. Ebyen, nou wè, malgre lè yo t ap vin, lè Samyèl rele Sayil, yo t ap chèche Sayil, yo pa t jwenn li. Sa e l t al kache. E lòske yo pase tout gwo jeyan ki nan fanmi moun ki pi entèlijan nan fanmi Benjamen an, men se pa li menm ke Bondye te chwazi, men se te Sayil, men li te pi wo pase yo tout. Men, te gen ki te gen pi bon kalite pase l, te pi entèlektyèl pase l, men se li menm Bondye te chwazi pou vin sove pèp la anba men moun Filisti yo. Ebyen, mè byeneme, se la ke istwa li menm e te fini. E nou pral gen yon trantnevyèm istwa ki pral pale nou sou ti gadò mouton an. Pase yon bon mwa mas nan Senyè. pa bliye nou se jobenson santinèl bèk la pataje abòne like e kite yon kòmantè pou nou sa ap fè nou plezi ke bondye beniw kew pase yon bon mwa mas dan le non de jezi kris be bless be bless.